Men nou wè jiska prezan nou pa ka konprann ni nou refize konprann. Pèp ayisyen, jenès peyi a, fyète peyi a, avni peyi a, se nou ki sèl chans ke peyi a genyen. Men nou wè jiska prezan nou pa ka konprann ni nou refize konprann valè nou, kapasite nou, konpetans nou. M ap gade mizè ke peyi a ap pase epi m ap gade yon nèg wè Laurent Lamothe. Ansyen premye minis Laurent Lamothe ki fin vòlè plis de 600 milyon dola ansanm a Martelly ki vòlè prè de 300 e kèk milyon dola epi Laurent Lamothe ap di ap lage yon tweet pou l di tout moun se pou tout moun gen yon ti malèt yon ti pakèt pare pou si yo gen pou yo kouri men vakabon an vòlè a li menm li gentan kouri li kite peyi a 600 milyon dola nan dèyè l kòm se sa sèlman l abitye fè li fè l an Afrik l ap fè l tout kote se vòlè. Se piye, kraze. Li vin fèl an Ayiti epi Michel Martelly kap pran pòz li vekse paske lap pale, paske minis dèspò la tap pale de 25 stad ke kòb ke Olivier vòlè a ki disparèt la, lap pran pòz li move l vekse. Ke Michel Martelly al fout bounda l yon kote paske yon gouvènman serye monte, nèg sa yo pa gen peyi pou yo kache. Paske nou pral dèyè yo. Yo pap gen peyi pou yo kache. Yo pap gen mèsenè kap pwoteje yo. Kot retribisyon nap pote pou yo bann de vagabon visye volè asasen e map pale avèk tout jèn ti revolisyonè ayisyen yo kap pran pòz revolisyonè marxis kominis de la dwat tout sa w vle map pale a nou tout anvan nou kanpe dèyè yon nèg pou nou konprann se yon bondye l ye ouvè zye nou nou fin sòti nan michèl mateli ke blan ameriken ke made klintonn ba nou. Mande Clinton ban nou Michel Martelly. Yo fout nou Jovenel Moïse. Epi kounya olye nou vè zye nou, nap kanpe dèyè swadizan yon Bondye ki rele Moïse Jean Charles. Eske nou konn ki moun ki kanpe dèyè do Moïse Jean Charles? Si se te Venezuela m tap twò kontan, si se te Lachine mwen tap twò kontan. Se menm moun ki piye Ayiti yo, menm moun kap krisifye veye pèp la, vye a jenès la. Se jòj Soros. Brad wòlè Clinton ke pitit yo mòye avk pitit misye mòye avk pitit Clinton se yo kap finanse mouvman an lè nou vou kanpe dèyè Don Jovenel e Moise Jean Charles se George Soros nap bay peyi a avk lè Clinton ankò pou vin pete fyèl nou bann enbesil Moise Jean Charles pa yon bon Dieu. Lidè kap gere peyi ap sòti nan yon pwoblèm, nan yon sikonstans, se la lidè sòti. Menm jan ke Aristide te sòti nan yon sikonstans ki te pase 9 septanm nan Sen Jan Bosko a. Jenès peyi Dayiti, se pou nou sispann kanpe dèyè de fo, de dye ki pa egziste. Moyiz Janchal pa yon dye. Youn nan nèg sa yo pa rien. Moïse Jean Charles egal George Soros. Bon si se te Venezuela janm sot dil la, la chine, la russie m tap kanpe sou kotel. Men depi w nèg ou kanpe avèk George Soros sa vle di ou kanpe avèk la Clinton e men mwen menm m kanpe anfas ou. Map kanpe anfas ou. Bann de vagabon nèg sa yo ye. Yon nèg ki tap vòlè teren moun epi kounya lap pran panse Bondye epi yon bann ti enbesil kanpe dèyè dol ap rele viv Moïse Jean Charles. Kòm yo di se koukouj, se je moun m abitye ouvè, men jodi a m ap fè koukouj la. Moïse Jean Charles, nèg k ap vè, nèg k ap finanse misye, li rele Jòj Sowòs. Pitit li marye avèk pitit fi Klintonn. Menm moun ki fout nou Mateli, ki fout nou Labòt yo kraze peyi a, k ap vann peyi a, k ap vann min lò yo. Menm asosye a Pèp yo, Bidjò, Akra, Bosan, tout nèg sa yo. Eske nap kite sa rive m fout vekse epou ti malpwòp kwè Michel Martelly fin piye peyi an epil vekse pou Olivier Michel Martelly daprè rapò ofisyèl ki genyen ouvè yon akont pou chak pitit li an Russie 50 milyon dola kotel jwenn kòb la Olivier Martelly ki gen yon otèl nan Enverreri a nan fòt lodèdè la pou 125 milyon dola kotel jwenn kòb la otèl sendomeng la kotel jwenn kòb la. Pa di m Olivier t travay pou l te fè kòb sa. Fout pèdi souf mwen se vre men nou pa ka sòt konsa. Nou fin pran yon nèg, 2 nèg sòt epi n ap pran yon twazyèm ankò. Ouvè zye nou mezanmi. Lè a rive pou jenès peyi a, konpetans peyi a, doktè yo, avoka yo, medsen yo, enfimyè, jèn moun diplome yo pou yo pran avni peyi a nan men, pou yo mennen peyi a devan. Li lè pou n sòti nan malpwòpte gouvènman sa a. Masisi ap mache sou moun, madivinèz, kal y ap òganize yon bagay ki rele car wash, medam yo ap retire kilòt yo, nèg yo ap voye dlo ladan l. Men ki sa peyi a rive, ou gen dwa fè sèks avèk yon bèt. Men ki sa peyi a rive. Mezanmi ouvè zye nou, nou pa ka malpwòp a se pwen pou n aksepte yon bagay konsa. Men tout peyi yo te gen tan fout dife nan tout peyi a. Okra te gen tan boule, apèd boule, bidjò boule, tout bagay yo boule. Epi nou menm nap jwe nap rense M fout pèdi souf mwen se vre wi M vekse sa kap pase nan peyi m nan Pèsòn pap fè anyen Tout moun ap vale malpwòpte kap pase yo Epi tout moun ap rele yo de fo bondye Moyiz janchal Sa moyiz janchal te ye Sou lè klinton soros mesye sa yo Menm jan avèk aristid te ye M wè nou pèdi l Bann malpwòp Se mwen menm Joel Zib, ansyen manm Brigad Hector Yope, manm Omega World News. Epi map di nou bagay, anbasad yo, ke n chita nan tab tenten ansanm avè yo. Gade la an Afganistan, gade la tout kote, gade an Somali, anbasadè a pa fouti sòti pou kont li. Si li pa gen 10 kamyon dèyè do l, merin ameriken, li pa ka sòti paske y ap fouflèt pou l sa avèk kout zam. Epi nan peyi a se lòd l ap ban nou. Kote fyète nou kòm ayisyen kon bann de malpwòp kot fyète nou ankò yn fwa se mwen menm Joel Div ansyen manm brigad Hector Urbain pou MediaWorldNews.com.
Istwa yo pou laverite moun kap tande la yo ou te miami an 2010 pa pou. Pale nou sa pou listwa e pou laverite moun kap tande la yo. Ou te Miami an 2010 papa ou pot ko menm kandida a la prezidans. Ou pran pann kawotchou sou yon highway nan Florida. Ti mesye ti vice yo se yo menm ki vin depane w lè w pran pann kawotchou a. Konn a yo tonbe anmède w yo di oh pou gen 4 kawotchou eta sa wap woule nan yon machin. Yo pran machin yo pran w yo mennen w lan otopatch y achte 4 kawotchou nèf fè w kado an 2010. Jodi a la. Wap mache achte tout kay nan petyonvil epi wap fè la repiblik konnen se kòb papaw poukisa lè sa 4 kawoutchou te gen miami ou pat ou patka ou patka gen 4 kawoutchou 9 lan machin ou poukisa ou patka gen menm kesyon sa ou mèt vin reponn mwen sou vle vin la ou mèt vin la. Kote w jwenn koze sa? Ah wap konn jòj an 2010 olivye pran pann kawoutchou florida se ti mesye ti vice yo zanmi eko k al antre lan oto pat savel y achte 4 kawoutchou fèl kado jodi a 10 an apre ou miltimilyonè vin di peyi a kote w jwenn kòb sa Se pou kòm ou wap ekri pou di bagay. Nou fin vòlè lajan peyi a pi nou tout alèz. Lil B di let me know. Medam mesye fò n tande sa Roody sanon di a m bezwen pou m tande byen sa Roody sanon di a. Don't stop Don't stop Don't stop. Al pou sa pou listwa e pou la verite moun kap tande la yo ou te Miami an 2010 papa w pot konbyen kandida a la prezidans ou pran pann kawotchou sou on highway. nan Florida. Ti mesye T-Vice yo se yo menm ki vin depanne w lè w pran pàn kawotchou a. Konn a yo tonbe anmède w, yo di, O, pou gen kat kawotchou eta sa w ap woule nan nan machin? Yo pran machin, yo pran w, yo mennen w lan otopart, y achte kat kawotchou nèf fè w kado an 2010. Jodi a la w ap mache achte tout kay nan Petyonvil epi w ap fè Larepiblik konnen se kòb papa w. Poukisa lè sa kat kawotchou te gen Miami ou pat ou pat ka ou pat ka gen kat kawotchou nèf lan machin ou? Poukisa ou pat ka gen Yon kesyon sa w mèt vin reponn mwen l. Si w vle vin la, w mèt vin la. Kote w jwenn koze sa? A, w ap konn, Jòj.
An 2010, Olivier pran pàn kawotchou Florida. Se ti mesye ti Vice yo, zanmi Eko, k al antre lan oto pati avè l. Y achte kat kawotchou fè l kado. Jodi a, dizan apre, w miltimilyonè. Vin di peyi a kote w jwenn kòb sa a. Se pou, kòm w ap ekri pou w di bagay. Nou fin vòlè lajan peyi a, epi nou tout alèz. Fò n di non. Antouka, m ret pa w pou n ka. Kounye a. Nèg sa yo, yo pran plezi yo, yo fin vòlè nan peyi a, yo fin kraze bidjè peyi a, e kòm si kounye a pou ouvè gagann yo fè pòz si ye gran nèg, o wi yo te gran nèg. Poukisa yo pa t janm vin nan televizyon lontan pou yo t ap vin di yo te gran nèg, yo te gran nèg. Mafya yo fin genyen e e 4 pwen konbyen milya de dola yo manje, plis konbyen kòb CIRH, san kontwole bidjè peyi a k plis ke 3 san 3 3 milya de dola, èske w konprann, san kontwole pil rakèt. kòb òganizasyon bay kòb yo prete peyi a anplis yo prete peyi a konbyen de milyon e de milyon de dola yo vin vòlè yo nèg la fin vòlè yon kòb yon pakèt stad èske ou konprann apre sa yo di yal fè stad li lavach yo vòlè e pa stad non yal fè aryopò li lavach. Twòp pou yo te kont pou yo te fon jan pou yo desann dwòg, yo wè ke manda ap gentan fini yo pap gentan fèl yo vòlè tout kòb la, èske w konprann? Yo di ke yo pral fè stad pòdepè, gonayiv tout aryopò osi hein pòdepè gonayiv yo vòlè tout epi nèg la chita la pou dat sa ti nèg k rele Guy wewe a mwen m pa vle wè misye on ti vòlè konsa ou pa gen dwa ap envitel vin nan vizaj moun pou lap vin lave figil èske w konprann Olivier Martelly son Olivier Martelly Papal vòlè kòb peyi a tout li menm Pase yo pa yo responsab yo vòlè kòb la yo pa regle anyen avèl Èske ou konprann pèp la ret nan mizè nan la merd jan liye a On ti vòlè konsa pouw pranl pou vin ap vin metel sou ekran pou vin ap vin pale sou moun Èske l te gen yon album ki soti sil ok ok yon politisyen liye ki aktyalite l te fè nan moman an ki fè ke Guy Wewe pran sal vin met sou moun nan la Mwen menm kesyon sa m ta renmen Guy Wewe pozem ni Èske Olivier Martelly sil son atis Sil son atis m bezwen konnen ki album li te soti nan moman an se sa m bezwen konnen ki album li te soti nan moman ki fè w envitel vin radote la Bravo Tony Fleuryjeune m bezwen konnen anplis Oli ti Olivier Martelly eske son lidè politik oubyen yon òm politik swa Sou tèl pozisyon politik opozan oubyen tèl kote li te vin pale? Sou ki rezon ou envite l? Ki baz envit Sou ki sa envitasyon sa baze? Se sa m ta bezwen konnen. Oubyen si se paske l fè li fè masters li a 17 an oubyen te gen tèl bagay politik ki t ap pale ou t ap chèche yon moun ki gen ki gen metriz nan nan nan nan nan domèn nan pou te vin pou te vin eklèsi pou tout pèp ayisyen an ki ki ki pa konn li a. M bezwen konn sou ki baz yon nèg gon vwayou konsa l vin mete kanpe sou moun la men bon Bondye fè tou depi w manje kòb peyi sa wap pase mal ni ou ni pitit ou e gras a Dye nou pa se pa san rezon fò nou gade dwèt misye fò nou wè dwèt misye tout kòmanse kankannen tout bagay e maladi sa misye fè a depi w wè li fin pran tout po nèt li fin pran tout kò nèt ou pa ka pa mouri. Koul maladi sa w wè tankou k ap manje ponyèt misye a. Depi w wè li fin pran tout kò w nèt, li fin pran men w, li fin pran pye w, li fin pran kò w nèt, li pran vizaj ou, ou pa gen anyen ankò k rete, w ap mouri. W ap rete w ap wè tout kò w gon sèl koulè epi lè sa a se lanmò l ye. Ala yon rans! Pran yon ti ti rans! Tout ti moun ki wè ke papa w nan vòlè nan peyi an konnen lap vòlè w pa di l anyen ou pa bezwen okipe w menm pitit pitit paw ap mouri nan kansè ou menm ki konnen papa w byen ou menm madanm sa ki konnen mari w ap vòlè nan peyi a Ou li vin li vin kouche bò kote w la ou pa di l anyen? Pokipo w menm ou menm wap mouri nan kansè paske lajan sa w manje a se yon lajan kote k gen moun trip yo men ti pitit sa la BBJ sot voye nan nan mesye dam telegram BBJ yo avèk moun ki tap tande live la avan yè voye kòb ba yo pou yal fè operasyon an. Konbyn depi konbyen tan l fèt la li pa menm ka mache yon ti moun m kwè l gen 3 ou 4 an k paka mache epi lap twalèt bò vant li leta nèg senmak yo la Nèg ki nan depateman atibonit la la youri latòti la yo pa di anyen nèg ki nan radyo tèt a tèt senmak la la li pa di anyen nèg ki rele nèg boukliye yo nèg profàn viktò yo nèt la kriminèl kap vòlè bagay moun nan latibonit sa yo tout la yo pa di anyen yon ti moun ki gen 3 zan kap twalèt bò vant èske ou konprann yo pa di anyen. Gen majistra senmak gen majistra tout kote nan zòn nan gen depite gen senatè. Gen gen gen gen gen gen frè gen kouzen youri latòti a gen gracia delva ki ki ki nan kidnaping ki ki ki non sèlman rapò soti yo moutrel nan kidnaping men osi yo mou yo yo yo moutrel a a ment repriz kel nan dwòg avèk nèg ketan yo èske w konprann men anyen pa janm di epi yo rete la yap fè chèlbè ap met soulye ap moutre w yo achte soulye 3 mil 4 mil 5 mil dola epi yon timoun menm ki bezwen fè operasyon Anyen ki pa ka fèt. Give me more, don't stop, don't. Sa se vòlè sa yo lè yo bezwen pouvwa yo vin chita yap pase apil machin vin radote devan pèp la fè al vote vwayou vagabon yo yn fwa ke yo fin antre anndan parleman yo fin prete sèman ou bezwen pou wè yo on jou ou paka wè yo èske ou konprann ou bezwen wè yo on jou ou paka wè yo se menm jan avèk Guerry Henry wè kap vin pale sou moun epoutan Michel Martelly ap fon bal jis Miami li deplase poul al nan back stage Anpil chinwa wèl dèyè back stage la lè Michel Martelly ap radote lèsa te gen nèg Charles yo te gon pakèt Jojo Lorquet yo Roro Nelson yo yo tout menm kote sa vle di yon pakèt bann phtkis epi nèg yo lè yo pran mikwo yo vin devan yap vin yap vin radote èskonprann yap vin radote fè kòmkwa yo yap fè yo pran pozisyon rekil pou yo kritike. Epoutan kisa yo fè? Kraze yap kraze yon lòt pou yo ka voye lòt la moute. Bravo ti mesye YouTube yo Renald Simon Darwin Amédi anpil respè pou nou Yak pap kite w pase Sak te Patrick Moussayac la Mwen mwen e youn nan nèg m pa respekte nan peyi a ditou Ay mwen pou mwen misye son sal koronpi eske konprann yon sal koronpi ki gen nan peyi a e si peyi ap pase mizè la misye e youn nan nèg ki fè peyi ap pase mizè plis nan peyi a ki fè peyi ap pase plis mizè la sou konprann paske yon nèg tankou ou fin milyonè dè milyonè ou gon bagay pou fè si misye pa milyadè se chans si w fin milyonè dè milyonè konsa ou gon sèl bagay pou fè. Ou pa gen pou ap fòse jèn antre nan koripsyon, ap fè wout pou jèn pou pou jèn ka gen ti kay yo, ti manje yo pou yo bwè. Sèlman sa non, kite jèn yo frape fò pou chanje peyi a. Ou pa gen pou ap fèmen fèmen moun. Misye depi l tande yon radyo pral rele yo la, l gentan rele mèt radyo a oubyen l fè moun rele l woy woy woy woy m bè m nan nan nan nan sa p ap pase la. Èske w konprann? Epi wap di w bezwen peyi chanje, epi fè ti bout, fè ti bagay radyo w an èke fè ti bout radyo karayib ou epi achte tout lòt, tout ti radyo k genyen nan peyi a, achte yo epi pou fè kapital politik ou pou ka achte lidè santi, lidè kowonpi, lidè vòlè. Reponn? Mwen menm m ta on e poutèt sa on nèg a e poutèt sa on nèg ap di m, oh wi Morvan John Colem ap sipòte Moyiz Janchal. Si m ta ap sipòte yon nèg tankou Moyiz Jachan, m t ap janm m t ap janm kite yon nèg konsa al al al nan bagay a Patrik Moustinyak. Èske w konprann? M gen de m t ap twò radikal monchè. M ta m ta gon lidè m ap sipòte epi pou e nan radyo karayib pou ap vin maten midi swa pou ap vin m radote. Èske w konprann? M pa t m pa t ap m pa t ap m pa t ap m p ap kapab monchè. Fòk nèg sa yo aprann mande peyi sa a padon. Paske si radyo karayib te kanpe anfas pouvwa sa a menm jan yo te fè l sou Aristid e poutèt sa w wè Aristid kounye a m kòmanse padone Aristid paske nèg sa yo yo t ap vann ou Aristid pa bon vann ou Aristid pa bon epoutan Aristid la te mil fwa pi bon ke tout vòlè sa yo ki gen la nan peyi a aktyèlman èske w konprann li te pi fò li te mil fwa pi bon ke nèg sa yo paske Aristid pa t vòlè menm jan a nèg sa yo non èske w konprann kit ou vle l kit ou pa vle l m p ap defann misye men Men monchè, monchè tanm te jenn, tan se nèg sa yo la ki te gen la monchè, pito m te gen 50 Aristide la nan peyi a monchè. Èske w konprann? Èske w konprann? M pral bay misye rezon, paske m sonje lè m ap fè reto ou filo konsa, m sonje menm nan syans sosyal m sonje yo te ban m yon sijè sou bagay restitisyon dèt, dèt Lafrans dwe peyi Dayiti. M pral bay Aristide rezon, se lè ke paleman a, paleman ewopeyen an. rekonèt lesklavaj kòm krim de limanite. Èske w konprann? E m sonje gon pwofesè a lepòk ki son fransè, misye rete l di nou ke kòb la Lafrans te pran an, kòb la te twò gwo vrèman, fòk Lafrans, kèlkeswa mwayen an, li mèt remèt nan lajan. Epi kou Aristide mete bagay restitisyon sa sou pye, apèd kanpe anfas li, e tout vòlè k nan sektè prive yo tout kanpe anfas li, paske gen anpil nan yo k gen paspò fransè, anpil nan yo pitit yo ap viv Lafrans, anpil nan yo gen konivans yo mare avèk vòlè k an Ewòp yo, epi di kou yo vini yo vann nou, yo vann nou Aristide tankou on nèg k ap touye, tankou on kriminèl notwa. Se vre k Aristide la li menm li gen anpil chimè, li gen anpil chimè k patnè l, li gen on pakèt chimè l li fòme tou wi. Men ou pa konn nan ki presyon l te ye tou a nèg sa yo. Èske w konprann? Kounye a pou ou ou vann ou lage Aristide epi ou banm ou banm phtk? Ou di m Aristide pa bon epi ou lage phtk nan dèyè m nan dèyè m la a? A mesye n ap fè moun ri nou monchè. N ap fè moun ri nou. Bon m panse kounya menm wont m santi m wont pou map pale gouvènman Aristide la mal pou si si map pale l mal monchè fò m fò m ta di sa sa regle monchè si m te wè nèg nèg phtk sa yo nèg radyo karayib radyo vizyon 2000 sa yo nèg delanje avèk Patrick Moussilhac ki te met ansanm yo te kraze Aristide la si m te wè nèg sa yo te fè kèlke choz e pat dilè dwòg yo menm yo tap yo tap pwomote aktyèlman la a hein si m te wè e pat sa k tap fèt kounya pandan map pale avè w la la bagay Aristide la e lave m tap lave sa wi. Konprann? Nou pa wè kote kote Roger Lafontan sanble m ta wè kote Roger Lafontan ap di w a lepòk ti patnè sou Jean Claude la lè l te minis enteryè li menm se se se madanm Jean Claude Michelle Bennet sa nou wè k la a èske w konprann li di papa te nan dwòg swa frè ankò te nan dwòg èske w konprann lè l ap bay entèvyou sa a avèk yon jounalis nan radyo bagay Li kòb anfas yo tout sa yap fè nan nan pou yo pran desizyon pou ede peyi a Michèl Benèt la ou wè k konn kòb anfrans la ou wè k konn anba lay Fènande kap di bonjou pwofesè Fènande ou wè ki se bon zanmi Guerrier Henry ou wè ou wè on on pakèt lòt ti vagabon nan sou rezo sosyo ap rele l ap di l yo pral sipòte pitit li a èske w konprann se yo menm wi ki te ki te kraze peyi a tout tout konsèy dè minis ki genyen fanm nan san konesans se li yo pran e e lap vin pase lòd nan nan mitan fanm nan fanm ta fanm al chèche bagay sa pou m fè nou tande Madanm sa nou wè k rele madanm madanm bagay byen nèt Michelle Bennet sa ap vin pase la m tande pitit li ap vin ap vin chèf yon parèt yon parèt diktatè wi m tande pitit li ap vin chèf gade bagay fè m mal konsa m al chèche bagay sa pou nou pakèt vagabon nan yon peyi epi ap vin pase moun nan betiz. Kòb la fin fèt anmòd Haitian fresh kòb la fin fèt ou wè yo.

Si w voye trè byen, se a se tit kon pe di ki l pouvè dirije le Sen Dwa. Non, li dirije ryen. Li dirije ryen, je si dakò avèk vou. Lèzòm otou de li dirije l peyi. E alò si w, depi ki se marye avèk Michèl Benèt, deja son pouvwa ap diminye, son pouvwa politik reyèl, vou veni de nou di, e le pè de Michèl Benèt, etè t il lòm dont on afirme ki l etè l ètre le pli kòronpu de tout, de tout l il?

Eske n tande sa Roger Lafontant di la a? Nan tout gran deba ki genyen nan konsèy dè minist, se Michèle Bennet sa nou wè k chita an Frans la a k ap vin anba live Fènando maten midi a, bonjou bonjou bonjou pwofesè Fènando mèsi de nous avoir enfòme enfòme. Asa w pa renmen vòlè sa yo kòm premyè dam. Asa nou li ta pran ti nèg la li menm Jean Claude Duvalier a. E pa kòm si e renmen l te renmen l non e chèf la l te pran wi. Èske w konprann? Madanm nan misye on lè Roger Roger di l di manzè deba sa pa yon deba syantifik li ye se sou lasante. Sa l ap fè la a e li k ap pase lòd. Èske w konprann sa l vle di e li k te prezidan e sa misye e sa misye di la. Epi papa l se t on dwòg dilè se sa misye rete l di la a. Eske w konprann? Li son dwòg dilè avèk tout frè l kòmsa. Sa vle di yo fin kraze peyi a, la famiy Duvalier yo moute anwo a, kounye a la yo vin rete la pou y ap vin pase moun nan betiz, vin ap vin voye pitit yo ki dou li te x, li te y e y ap vin pase tankou ti inosan la. Nou menm ki pa konnen n a panse se vre. Se pa kèt vòlè k fin kraze kès peyi a e menm jan an tou yon lè nou pral jwenn nou pral jwenn pitit pitit Olivier Martelly ap vin pase moun ap vin voye yon lòt pitit ap di papa yo te prezidan se la fami k te fè pou Ayiti men yo wi yo pa rèt kowonpi kraze kòb stad peyi a kraze tout kòb bon gon dam an Ayiti k rele Stéphanie Vildouin jan yo rele l la Valmy Vildouin m pa konnen jan nonn rele.

Restoran Grillade et Piscay pou. Kèk ti vwayou. Sa vle di chofè taksi Monreyal yo, e pil jèn gason, jèn fanm ki se bat brawo pou lajenès la, sipòte misye. Pou pou lajenès, yon emisyon k ap denonse tout zak briganday, enjistis. M te moute ladan. M t oblije. Mèdam, Mesye, an ski a trè a Sebastien Petit e Nancy Dorlean, de timoun sa yo nou konnen yo te asasinen nan peyi Dayiti e nan Ayiti toutouni, m ap vin a plis detay pou nou lendi, men sèl sa m ka di nou pou le moman, se ke Mis Ti Jan pa nan dosye a la, pandan mwen menm m avè w n ap pale la. Mis Ti Jan te manti nan dosye a. Se an rezon de mari l ki pa t vle machin ni pou pèsonn te moute ladan, li te oblije manti mari a pou l te di pou l te fè mari a konnen l pa t gen moun avè l lè ke timoun yo t avè l nan machin nan lè l ta pral depoze yo Dèlma 31. Erezman, te gen yon kamera onivo Dèlma 31 ki te moutre lè timoun yo desann machin nan. Misye, manzè lè l rive dcpj, li bay dcpj larezon fondamantal ki te fè ke. Bravo prezidan psn jan w rele a moise. Rezon fondamantal ki te fè ke l pa t vle di ke timoun yo t avè l e poutèt mari li pa t vle mari l konnen e mari l pa vle moun moute machin nan sitou lè l ladan. Se te rezon an sa. Men apre ankèt dcpj, yo vin jwenn tout bon vre manzè te depoze timoun yo sou plas Sen Pyè la. Sètadi, Madam Misti Jan, se tout bon vre li te depoze timoun yo. sou plas Sen Pyè la e aprè timoun yo menm te pran wout frè epi men kote timoun yo bagay se se Sent Klè wout frè se sou Sent Klè wout frè se la timoun yo e e e e asasine. Sal yap fè resèt yap. Prezime asasen an e ki se Bretou Ary it. Tiye Sebastien avan. Pa konn ki diskisyon ki te gen nan machin nan. Misye kòm se yon nèg ki gwo nèg li pa ka vire. Misye annik ke vire katouch li bò kote l, ee zam li bò kote l. Li pow pow! Li fann ti gason an katouch. Lòt ti dam nan, misye e kout e ak kou li asasinen ti dam nan. Ale di ti dam nan mouri pi mal ke Sebastien. Mwen jwenn jis depi Lewòp. Kòman prezime asasen an. Arive asasinen timoun yo nan peyi Dayiti. Mis Ti Jan, se tout bon vre, manzè te depoze timoun yo sou plas Sen Pyè. Mwen sa mwen sa lè lè nap analiz nou menm nou pa pou X nou pa pou Y. Men lè krim fèt pase, nou menm nal chèche sou diferan ang epi nou met tout posibilite ki la yo ke men sak ka rive timoun yo men sak ka rive timoun yo. Lè konsa ankèt fèt.

ti, èske nou konprann? Twazyèmman, aribre tou vin tonbe, epi nou kòmanse met mennaj la de kote, nou kòmanse met Misty de kote. Men a tout sa nou di, yo menm yo p fè pati de ankèt la jiskaprezan. Paske pa t ko janm gon kamera sou plas Senkè k te pwouve kote timoun yo te desann machin nan. Èske nou konprann? Men aprè ankèt dcpj, yo vin wè tout bon vre Misty. Ti T e sitou Miss Ti T mete tout moun sou dout lè l fè premyè deklarasyon l nan l di timoun yo pa t janm avè l epi yo vin jwenn timoun yo k ap desann nan kamera e yo vin wè timoun yo desann machin nan epi lòt la moute l soti l pran pa dèyè manzè vin kontredi tèt li ankò li di wi l te depoze yo vre men se paske l pa t vle sa fè bri pou mennaj li a pou mari l e pa mennaj li te di mari pou mari l la pa t konnen l te gen moun nan machin nan paske mari a pa vle Manzè gen, lè manzè ap soti pou l gen moun nan machin li. Èske w konprann? Li di e konsa l te fè l fè deklarasyon. Men se tout bon vre, semèn nan dcpj rann klè ke manzè te depoze timoun yo vrèman vre sou plas Senpyè epi timoun yo t al sou plas Senpyè a tout bon vre. Men timoun yo sou Sent Klè wout frè, se la timoun yo nonm nan ap fann anba katon. Milyon jèn ki epapiye nan kat kwen mond lan ak plis. Brigad Polis Syantifik e Teknik, BBST,

nwa sou blan ke se santi moun yo avèk tout outi ke yo jwenn ki fè asasina nan machin zanmi an.
Machin zanmi an, nan machin enmi an. Pouri peyi m santi avèk lidè komokwèl sa yo, mwen rele yo komokyèl sa yo ki gen nan peyi a. Èske w konprann? Yon ti vagabon an 2010.